Depi apre anons operasyon Tèminatò nimewo 1 ke chèf polis nasyonal Dayiti a te fè anndan palè nasyonal nan kad dyalòg kominotè a, premye entèvansyon an fèt nan lakou Kwadèboukè. Kòm rezilta, anpil sòlda tonbe nan kan bandi yo nan echanj de tir ak fòs de lòd yo. Epi, arestasyon Izo ki se bra dwat e dezyèm chèf nan gwoup gang Baz 400 Mawozo. San pran tan, responsab Baz 400 Mawozo a, ki se Lanmò 100 jou, pran rezo sosyo pou li voye yon mesaj bay minis jistis, premye minis epi pi klèman e dirèkteman bay prezidan repiblik la. Ann tande l k ap pale. Nou menm se lanmò san jou mesye. Pa gen jou. Anvan sa deja brakiyèt pa pè vapè a. Konprann? Prezidan map pale avèw ou konprann map pale avèw la prezidan map pale a premye minis la map pale a minis jistis la mesye m pral di nou m pa djab m pa demon m pa baka ou konprann e ni nan men w savèl ou pouse chen ou paka gen yon baton nan men w pou kite yon chen vin mòde w ou konprann sa ka rive mesye. Soldat te sot sou yon lari epi sa pase, yon timoun mouri. Yo pa ta gen kè kontan, pa ta gen, pa ta, pa, pa ta gen yon kontantman pou yon tatou yon ti zanj. Ou konprann? Men ti zanj la chwazi l mouri oke. Moun ki pa konnen tou ap pale de se jan. E, prezidan m pral di yon bagay byen. Aktyèlman la. M kwè pral gen yon eleksyon k pral rive prezidan men m kwè gen yon eleksyon ki pral rive men imajine w byen prezidan tout geto anba lavil yo la zam tout bèbè tout geto anba lavil zam tout bèbè lè w ap gade pou w wè lè w ap gade pou w wè vilaj dedye. Ou konprann, wap gade pou wè lasalin, gran avin, wap gade pou wè tout kote sa yo, eksetera era. Ou wè sa m di w la a, menm latibonit wap gade pou wè tout geto sa yo bèbè. Men prezidan, imajine w byen pou wè, zam pa nou yo bèbè ou pa ta ka fè yo bèbè tou? Ou konprann? Eskise bèbè ou pa ta ka fè zam pa nou yo bèbè tou? Prezidan m pral di w, peyi a se nan men w li ye. Se ou menm kap dirije peyi a ou fè sa ou vle nan peyi a ou fè sa ou pito nan peyi a se menm fason mwen menm m ka nan baz mwen m fè sa m vle m fè sa m pito peyi a e nan moun l ye prezidan ou konprann e mesye mwen menm m pral di nou yon grenn bagay byen e m kwè tout wouj pou yon nèg fè je l wouj e mwayen fonksyone l bezwen epi nèg la ka fonksyone. Madanm ka alèz, pitit ka alèz, m kwè ke nèg la li dwe antre nan kokil. Men imajine w byen prezidan, si yon baz gen o nivo de 400 konbe nèg, hein prezidan sa pase? Bouch fann se pou nou manje. Ou konprann? Bouch fann se pou nou manje. Imajine w. E lè m wè Dorcena te rele m.

Nou pa nan pale a emosyon, nou pa nan fè bri. Imajine ou kwè e mwen se bandi, mwen gentan sou tout rezo sosyo. Pandansetan, fò m fonksyone, fò m fonksyone, sa se 1. M pa ka nèke rete bwa kwaze. Pou m kite nèg sa yo vin arete m e tandiske m gentan cho, m gentan sou tout rezo sosyo. Ou konprann? E fò w gentan konnen baton t nan men w avè l ou pou se chen. Ou konprann? Ok. E pa sèl geto non sèlman, e pa sèlman geto non ki gen ti bebe ap mouri. E pa sèl geto non ki gen krim ap fèt. Poukisa e nan bouda m nou kole? Poukisa se nan boudam nou kole mesye m pral di nou byen alò tout nou tout konnen byen se mwen menm ki lamò san jou pa gen jou a ou konprann avledi pandansetan nou tout gentan konnen se mwen t lamò san jou pa gen jou a e pa gon rezon pa gon rezon pou m kite nou antre nan zòn nan pou nou vin fè sa nou pito sa nou vle ou wè la m gentan fè anpil ti malere kite zòn nan. Rezon m gentan fò pil ti malere kite zòn nan, m gentan konnen nèg sa yo e abitrè yo ye, lè yo antre nan zòn nan, se boule kay malere, se ba malere bal, mwen menm mwen di malere sa yo prete m zòn nan pou de twa jou. Pase mwen menm yon moun fèt yon jou ou gon jou pou mouri. Pandan yon moun fèt yon jou, ou gon jou pou mouri, mwen menm mwen pa mwen pa gen pwoblèm pou mouri jou pam lan, jou jou a wi. Jou jou a pase mèt Agarou te di si Bondye vle. Ou konprann? Mèt Agarou te di e si Bondye vle. E non se pitit Desalin. Ou konprann? Anri Kristòf ka pra lamò nou menm nou pa ka mouri bra kwaze. Ou konprann? Nou menm nou sèmante nou.